Hey, welcome to Jeune Action. Nou se ja, nou se Jeune Action. Koman nou ye moun nou yo kap swiv nou sou Jèn an Aksyon? Non pa mwen se Watson Joseph e m trè kontan pou m kapab ansanm avèk nou sou yon lòt videyo pou jounen sa. M gen yon bagay pou m kapab di nou. Jodi a si nou wè e m pa gen yon moun e bò dwat mwen oubyen bò goch mwen e se pa fòt nou. E nou toujou akonpanye ansanm avèk e Hollander gen li ansanm avèk frè Bruno. Frè Bruno ki se yonn nan tèt ki toujou dirije konvèsasyon nou, se yon gwoup 3 nou ye, nou toujou rele sa boww. Men li pa te posib pou nou te kapab ansanm nou 3 jodi a. Nou konnen, moman festen sa yo a, moman e Noel e anpil moun toujou gen aktivite familyal, aktivite sosyal ki. e ap fè e li pa te posib pou nou te kapab gade video ansanm jodi a nou pral pale kijan ke nou kapab òganize tan nou kijan ke nou kapab e òganize moman ke nou genyen ki lib pou nou kapab fè bagay ki pwodiktif jodi a nou konnen kreyòl mwen pa yon kreyòl ki tèlman fin nòmal nèt paske m pa te grandi ayiti an lè de sa tou m pa t janm etidye kreyòl pou di m ekri l se yon moun ki te montre mwen m sonje lè m te gen 9 a 10 ane, m te montre m ekri ansanm avèk yon liv e m te pote pou m ansanm avèk yon gramè m te aprann e men se pa paske m bon nèt. Si nou wè m gen yon fay oubyen m di kèk pawòl oubyen m mele kèk valè pawòl ansanm avèk lang espanyòl la, n a eskize m zanmi mwen yo. Ebyen, premye bagay, kijan ke nou kapab òganize jounen nou? Anpil fwa nou kòmanse jounen an mal. Premye fwa, premye sa ke nou fè lè nou fenk leve nan kabann nou, nou pran seminè a. Se yonn nan gwo erè ke ou kapab fè lè ou leve le maten. Si w pap travay nan seminè ou, si w pa gen yon moun ki kite yon mesaj pou ou oubyen ou pa resevwa yon apèl, lè w fenk leve le maten nan kabann ou, premye bagay pou w pran se pa selilè w. Lè ou pran selilè ou. Premye bagay ke wap wè, wap jwenn anpil bagay kapre atire atansyon w nan red sosyo yo. E lè ou rantre se tankou se yon kòd, se tankou se yon leman. Lè w vle soti, ou lè w gen 10 minit ou di map fè 5 minit ankò. Ou wè ou pran nenpòt 30, lè w wè ou gen 30 ou di konsa map pran 10 ankò. Ou konn menm pase 2 zèdtan. Oubyen twazèdtan, nan moman lib sa ou kapab leve dizè, prèske onzè. Jounen an vin pa pwodiktiv nan men ou. Lè pou leve pou kapab fè yon bagay pou manje si ou pa yon moun ki marye oubyen ou pa gen yon moun ki pou ede ou fè yo, se ou menm ki pou fè tout. Distans pou gentan fè yo, w ap gentan wè jounen an prèske fini nan men ou e ou pa gentan reyalize anyen. Youn nan bagay, youn nan erè ke nou toujou fè, se sa, nou dwe òganize tan nou e konnen kisa n ap fè nan moman nou gen ki lib. Nan moman ke nou gen ekilib, nou kapab fè egzèsis. Egzèsis se youn nan bèl bagay ki kapab fè ou santi ou byen, ki kapab fè ou santi ou pa estrese, ki kapab fè ou jete estrès, ki kapab fè ou santi ou byen, e ki kapab fè ou fizikman santi ou konfòm e an plis sante toujou. E mwen menm m son moun ki renmen anpil espò. M pa pratike espò, fè, leve fè bagay sa yo a. Men espò m renmen lè mwen te Sendomeng mwen sonje m te konn pratike Beisbòl. Beisbòl nou tout nou konnen e an espanyòl yo renmen di sa pelota. Se yon espò nou pratike ansanm avèk yon bra, ansanm avèk yon boul e etan mwen vin isit la kounye a Brezil m plis pratike baskètbòl. Baskètbòl se yon jwèt mwen renmen anpil e si w ta renmen konnen kiyès ki jwè ke m plis renmen nan baskètbòl la se Leblon James. Si w se fanatik. E Golden State Warrior wap tou konnen nou se kontrè, nou se kontrikan. Moun mwen yo, dezyèm bagay ke nou dwe fè nan e òganizasyon sa ke nap fè pou yon jounen oubyen nan òganize tan nou, sè ke nou dwe ekri Sa ke nou gen kòm objetif pandan jounen an oubyen pandan semèn nan pou nou pa bliye. Mwen youn nan pi gwo pwoblèm mwen genyen moun mwen yo, sè ke m renmen bliye anpil. Ou mèt vin di m yon bagay konnya la, Watson, kisa w te di m nan? M p ap sonje, difisil si m pa ekri l. E yo toujou di m konsa, manman m toujou konn ap di m, Bon, timoun ou ye, avèk kisa w ap panse? Ou pa gen mennaj, avèk kisa w ap panse? E m m gentan tou di nou sa, m pa gen mennaj. M pa gen mennaj, sa vle di si gen kèk bèl ti fi k ap gade m la, si w bezwen ekri m, ou kapab ekri m. Manti, manti, manti. Se yon jwèt, se yon plezi ke m ap pran ansanm avèk nou. E nou dwe ekri sa ke nou bezwen reyalize pandan jounen an pou nou pa bliye, pou nou kapab reyalize yo. Dezyèm bagay, li bon, li enpòtan ke nou kapab edike tèt nou ansanm avèk lekti. Lekti se yonn nan bagay ki fòme lòm. Toutan ke ou li plis, ou genyen plis kapasite pou w kapab pale pi fòmal, pou w kapab pale pi byen. E pi fò moun ki rive pi lwen yo, se moun ki gen yon bon edikasyon. Sa vle di, ou pa bezwen gen yon nivo edikasyon lekòl, bagay sa yo a ki wo, etid ki wo. Pou kapab reyalize, pou kapab yon moun ki genyen bon e, ki kapab, kouman m kapab di se exito, pawòl la an espanyòl se exito. Men, e se senpman konnen sa w ap fè, konnen objetif ou e travay pou kapab rive nan objetif sa. Anpil fwa m konn ap dòmi, m wè m ap fè yon bagay e m wè m nan tèl kote, m wè m nan tèl zòn. Epi m santi m kontan, m santi m fyè men lè m leve m wè e se te yon rèv. Pou m kapab reyalize rèv sa, fò m travay pou sa. E kisa m fè pou sa? Si m panse pral gen yon benediksyon, pral gen yon bagay ki pral soti nan syèl oubyen ap gen yon mirak k ap fè sa rive reyalize pou mwen, olye sa, manti l pap janm reyalize. Se ou menm ki pou chèche, ki pou kouri dèyè sa w bezwen an. Moun ki bezwen se li ki chèche, jan yo toujou di, nan pwovèb la. Dezyèm bagay e se konnen ki sa n ap fè avèk tan nou. Anpil fwa ou gen jounen an devan w, ou kòmanse w ap fè tout bagay e pa chap e manje sa sa sa sa sa men w pa òganize anyen. Lè tan òganize. Ou gen yon espri ki pi klè, ou konnen ki sa pou fè a chak moman e ou konnen e ki moman ou gen ki lib pou kapab pwofite. Lè tan òganize l ekri nan yon kaye, nan espanyòl nou di sa horario oubyen nou di sa e agenda, agenda, m pa konnen kouman yo di l an kreyòl

Ekri la anba nan kòmantè yo. Watson men se konsa yo di e yo di oh m gentan bliye wè sa map di nou an m gen pwoblèm m renmen m li anpil se konsa yo di e ahenda pawòl la se ahenda espanyòl m pa konnen kouman yo di ahenda ahenda se kote ke ou ekri sa ke ou bezwen reyalize pandan yon semèn swa yon plan ou byen nan moman ke e ou gen ki lib eske nou konprann e lòt bagay

M pa konnen si w se yon moun ki kwè nan Bondye, si w se yon moun ki pa kwè nan Bondye. Men, nou toujou enpòtan pou nou kapab veye pati emosyonèl nou, pati espirityèl nou e fizik la tou. Pou fizik la, m te di nou egzèsis ap toujou fè nou santi nou byen. Men ou kapab fè egzèsis, men si emosyonèlman ou pa byen, w ap wè rezilta, ou pap janm wè rezilta sa nan kò w. Si espirityèlman ou pa byen ansanm avèk Bondye, ou pap janm wè yon rezilta. Se sa k fè e tout pati sa yo a ki nan nou an yo dwe byen òganize. E lè nou konnen ekilibwe tout e sa yo a nan nou n ap wè yon bèl rezilta nan vi. Zanmi mwen yo, se te sa ke m t ap di nou pou nou kapab aprann òganize tan nou pou nou kapab aprann pi ponktyèl nan sa ke nou vle fè Pou nou mete tout bagay an òd an disiplin, fò nou itilize ekriti. Ekriti pou nou kapab sonje. E li pou nou kapab toujou gen yon pi bon edikasyon. Pa bliye, fè egzèsis pou w kapab gen yon pi bon sante. Li, jan m di nou an, pou nou kapab pi byen edike. Se te Watson Joseph ansanm avèk nou nan Jèn an Aksyon. N ap wè nan yon pwochèn videyo. Pa bliye like, abòne, pataje videyo ansanm avèk zanmi w yo. Fè sa konya la konya la konya la konya la yes mèsi anpil tchawtchaw a yon pwochèn.